Bonjou sodo bonjou leogane bonjou ayiti bonjou medam mesye. Wap swiv emisyon paw la emisyon cho a lanvè sou radyo tout koze e nou genyen kouzen ki nan kay la ansanm avèk nou ki pral di nou kisa li genyen nan djakout li pou nou.
Humm gason! Se vre kouzen ki isi a gason. Se mwen kouzen, se mwen kouzen. Nap tann li avèk enpasyan e pral gen anpil bagay, anpil koze pral pale e nap genyen ankò anpil dosye ki pral trete. E kouzen Nou gen yon avèk nou di nou kisa ou pote kisa ou genyen pou nou jodi an e kòm bèl sipriz paske nou genyen pèp lan ki ap tann nou avèk enpasyan e ki prale swiv avèk nou sa ke nou menm nou pote pou yo. Midi a
Aayy Mwen chofé limyè a chofé limyè a. Li pou wè ou vin isi gason, se koze nou genyen pou nou radote. A, sa nou konn sa. Nou konn sa kouzen. Ee!
Nou gen gason Dibango ki ale nan America gason, e se estipidite, se bagay bagay. Men sak pase menm kouzen? Di nou, pale nou, pale nou, pale avè nou, sak pase menm? Enben,
gason Dibango ale America, son seri de limena, se limena ki fè gè Ikrèn, ki fè gè la Russie, m mèt di w ki fè Armagedon, se avèk limena sa yo Dibango wè. Pou li pran pa a gason. Se sa, se sa.
Men sa, men sa k pral pase apre kouzen? Gason,
M wè Maya pou ti bray la gason. Anhan. Gason an gen pou l mèg nan tèt. Mwen menm, se koze kremòl m ap ba ou, se bagay pou krè. Depi se kouzen ki pa yon koze avèw se koze a lanvè ou mèt krè sa map diw la gason.
Se sa kouzen se sa se sa.
Ou m vin diw gason Dibango se youn nan nèg ki te konn manje fèy pase kabrit. An dim la a misye nan masisi. Gason, depi wè m pale yon koze avè w, se koze kremòl wi, se koze alanvè, se koze tèt anba wi gason. Ok, ok.
Gason sa a ale Amerika, li panse bagay la te fasil, lè l rive. Se tou yo lal manje wi. Anmweyy gason. Mendel fè gason an manje yon plat zonyon.
Kisa Sa vle di li souse tout mouda Mendel. Se mwen kap pale se mwen kap diw gason se mwen kap diw e tout flanm Mendel wi souse. Gason sa yo rele Mendel la, li pa bay anyen gratis. Ou mèt wè l vin la, l ap sipòte w, l ap sponnsorize, l ap sesi, l ap sela. Enben, li gen yon bagay nan tou mouda tèt li, gason. Li gen yon bagay nan tou flanm mouda tèt li.
Li gen yon bagay li vle jwenn an retou. Se sa. Ou la wi pès. Wi se sa menm. Se sa menm. Sa vle di ke anpil atis ou wè nan e ti mal la gason. Se zonyon y ap manje. Bon antouka. Kòm yo di bon kou movèz alèn m pa konnen. Zonwon yo di l bon pou movèz alèn tou wi. Sa w di m la? Mwen menm m konn anpil medikaman. Pase lòtrejou gen yon fomi ki t ap akouche. Enben, li ale lopital yo di se sezaryèn bagay. Sezaryèn pou l fè?
Pou yo fè fomi an. Men tout doktè kouri. Se mwen kouzen ki opere foumi sa. Mwen kouzen ki opere foumi an. Gen koze, gen koze kouzen, gen koze.
Sa vle di, se mwen, apre Bondye, ki konnen les en passant, toutes les choses du monde sont connues par les cousins du monde.
Se sa, se sa. Men, kòm ou di m kouzen ou konn tout bagay ki ka pase nan prezan, nan fiti, ki sa ou prevwa k ap pase pou Dibango nan moman sa a avèk limena sa li al plase Amerika a? Sa k ap pase pou yo? Hay!
Gadon! Gadon gen pou l fè gran tèt wi! E bagay ou wè gason an pa gen gason nan gason l. Se sa se sa.
Mwen di w se fèy li te konn ap manje. Se zonyon li konn ap manje nan men Mendel. E mwen k ap bwa kòs la. Vagabon gason ki fè bagay e ki di lap kriye a. Gason lokoday. Ok ok ok. Ebyen gason sa se mwen wi ki metel kote w wè l ye jounen jodi a. Sa w di m la a?
Gason sa 10 ans. 10 ans m ba li. Poul fè tout sal gen poul fè. Poul fè tout kozel, poul gen bèl kay, poul gen machin. Poul milyonè. Men apre sa sak pral pase apre kouzen.
Map fout kase kou gason an.
Map fout kase kou gason an.